Hehe si nou pè zen rale kò nou pral gen zen pral gen zen pral gen zen men bagay men bagay men gade se yonn pa yonn wap wè nap epapiye nap epapiye ou pral sezi wè sak pral
Bonjou e bonswa, sa pral depan kilè nou pral gade videyo sa. Videyo mwen pote pou nou jodi a se tout aktyalite ki. ap fèt nan moman an atravè entènèt la si kolonèl Erit Chèl. Nou tout konn sa deja tout kote kolonèl pase se non an sèlfi l ap lonmen ki se Ritchèl. Nan tout entèvyou misye pase misye pa janm pa lonmen non Fi sa ki rele Rutshelle la paske se yon fanm ke misye renmen anpil. Nan dènye moman an la Kolonèl te jwenn chans li kote ke l te fè rankont avèk Rutshelle. Anpil moun itilize Kolonèl mal, yo di Kolonèl se moun fou, Kolonèl tèt Kolonèl pa la, Kolonèl pa konn sa l ap fè a, li pa konn sa l ap di a. Men aprè Rutshelle te bloke kolonel apre lèl vin te tande yon entèvyou kolonel kòman kolonel tap enspire de li menm sa te vrèman vrèman touchel li te oblije al chache kolonel poul te kapab debloke kolonel sou Instagram men nan dènye moman la on sèl bagay kap fè aktyalite sou tout rezo sosyo la se kolonel e Rutshelle. Bon mwen pa konnen menm jan w tande pwal gen zen pwal gen zen an nan moman an se konsa bagay yo ye mwen pa konnen si se vre avèk si se pa vre ke Rutshelle avèk kolonèl vre men kolonèl se yon fanm ke li renmen anpil ki se Rutshelle fanm sa kolonèl renmen n anpil ki se Rutshelle Guillaume kolonèl te rankontre avèk Rutshelle Guillaume, men Kolonel pat menm kapab gade fanm nan nan zye a fòs ke li te tonbe damou pou fanm sa hahahaha tèt chaje Kolonel met granmoun sou ou depi ou renmen yon moun fòk ou mete granmoun sou ou pou kapab pale avèk moun nan lè w anfas li se pa lèw dèyè mikro tout jounen pou wap e enspire ke kòman ou gen yon lanmou ki pur pou fi a lè w anfas li pou w pa ka pa pale avè l. Se konsa m pral kite nou gade tout videyo a avèk tout kòmantè sa yo, bèl ti mesaj ki tap ekri sou Instagram kote Kolonèl tap. Yo te fè yon pòs efini. Rutshelle Guillaume te reponn li anba menm pòs la. Anpil lòt fanatik t ap ekri tou, sa ki di depi menm jou Kolonèl te kwaze avèk Rutshelle la, li te flanbe. Men m pa konnen si se vre a si se pa vre nan, m pral chache plis detay pou nou nan lòt videyo k ap vini yo. Map ala rechèch poum chache plis enfòmasyon pou nou pa bliye abòne avèk chanèl la like pataje kite yon ti kòmantè poun di san panse de videyo a e san renmen avèk san pa renmen nan kòmantè a e non sèlman sa tou pran tout tan nou poun kapab li tout kòmantè yo poun wè kòman fanatik yo tap enspire yo de relasyon sa Rutshell e kolonel la. Felisitasyon kolonel paske ou pwouve ke ou renmen fi a anpil malgre ke lè w rive devan fi a ou pa ka menm gade l nan zye men kolonel fè konnen ke Rutshell se madanm ni aktyèlman. Mezanmi mezanmi bagay yo cho bagay yo cho bagay yo cho bagay yo cho nan moman an la mezanmi se kolonèl kolonèl kap fè aktyalite avèk Rutshelle nou tout konnen Rutshelle se yon gran gran gran gran gran gran chantez ki fè anpil aktyalite nan e Chen Mai la. Men nan moman la se kolonèl ki ap vire avèk Rutshelle.

Koman live la te pase? Trè byen, men nan moman ou konnen m te bwon ti chanpay, m di m pa t manje tou. Nan moman, m di m fokd up tou, m gen bagay m pa t sipoze di, m di fanatik yo kritike m pou sa men, e pa vre, gen erè ki ka fèt, e pa sèl Miami Boy tou, e pa sèl Rutshelle, e pa sèl Fabrino, e pa sèl lòt moun tou, gen anpil moun ki ka sipòte m tou, ban m valè m tou.

Eeyy fi yo map fè akò men nou nan geto mouton kijan reyalite geto a e konprann yo toujou ap di Rutshelle zuzu mouton men vi geto a men kijan nap konprann de geto a m pull up a madanm mwen tout moun sezi yon fwa
ok
ou konprann gen anpil bagay reyalite lò gen anpil nèg ki renmen w tèlman yo renmen w yo sere w cheri lè w renmen fi a avre l moutre fi a ou pa pè pèdi l e paske gen anpil sa ap fè anpil zen pete cheri mwen menm m pa pè pèdi w m lage w deja mwen menm yo M tou bodyguard map siveye tout bagay ou konn bagay tèt chok pral fèt gen anpil moun kap gade live la yo di gad kolonel la wi ti chèèl depi ou te kwè nan rèv ou l ka reyalize fòl. Amen m dakò m dakò m dakò m kontan wè ou konnen m m m gen anpil respè pou ou paske ou toujou sipòte tout sa map fè so

nap fè. Map fin frape sa anvan pou nou wè kijan mache a epi tou m frape yon bagay paske gen anpil moun kap kriye oh Rutshelle pa fit avèm eeyy epi tou Rutshelle poste kolonèl pa poste yo non Rutshelle paske sa toujou ret nan tèt yo yo di Rutshelle pa renmn poste moun nimewo 1 rapè femèl la yo pap renmen w non cheri mwen menm m renmen w Tande ou wè kounye a paske w avè m la ou pral wè tout moun pral vin tcheke m tout lòt ti fanm pral tcheke m m pap kite w fè jalouzi m pap ret sou ou menm Tande cheri ou wè nèg di m bay sa Bebe m te gentan gen kòb pou m al pou m te rezève m te rezève vip pou ou wi bòt nan moman ou konnen m pa fè sa m pap fè dyòlè ou konprann men m te gentan gen kòb mwen pou vip cheri Bogi m renmen w pou depanse pou ou paske m renmen w Bogi pou nèg la kap vin sou chet Cheri m renmen w wi fò depanse non pa gen sa pa gen sa cheri depi Blondedy renmen w depanse pou ou paske w son bèl fi kontan travay pou sa pa kite nèg manje w boud ou m la bebe m la pou ou depi w bezwen konsèy tou m ka ba ou l tou manman m konn reyalite geto a deja gen anpil nèg e it yo vin chache ou yo bezwen a ou di sèl wè tout nèg kap chache it yo pa jwenn li. E paske m te di m renmen Rutshelle a tout kè m wi jounen jodi jou fèt mwen m ap pale avè w la a wi. Men, ou konnen ki sa ki bon, se ke moun yo toujou jwenn moun k ap denigre m, k ap di m move pawòl. Se lè moun ap denigre m yo yo kontan. On fwa, pou on fwa on nèg ap di bagay pozitif sou mwen sou yo pa ka kwè sa sou kèlke tan. Non ban m di w, moun k ap denigre w la e paske yo pa ka rive anfas ou, yo pè w.
Ou pa nan skill yo, yo pa nan mond avè w. Yo wè w diferan, yo jis ap kritike w. Ou pa wè menm yo di e moun fou m ye? Paske m pa ret a M pa gade yo M pa gad may yo M pa ret sou yo Bagay m ap fè yo pa ka fè l M ap vole lan foul M ap fè plake M ap fè moulou ak M ap met chèn lò Yo pa ka fè l M toujou voye lajan M toujou al bay timoun lan lari a manje Moun lopital jeneral yo kòb M toujou fè sa Lontan m pat gen limyè nan Rutshelle Kounye a m gen bon limyè M gen Miami boy bebe Pil kòb Pil bagay Fèt k ap fèt la Tout moun sou la Yo tèlman gen bwason Ou sou la tou?
Non manman, chòp pa m pral bwè cheri, bonm di w m gentan rezève l. Apre sa la nou pral di moun yo si yo vle nou Bonm di w cheri, m pap m pap di moun yo kot randevou a ye non, map tèks ou cheri, paske m gentan peye tout bagay nèt. Pa gen pwoblèm cheri, map tann ou. Yo anpil love cheri, m renmen w wi. Mèsi cheri, mèsi tou. Okipe moun kap di yo pa renmen w. Depi moun nan di yo pa renmen w paske yo paka nan plas ou cheri. E paske mwen menm m renmen w paske kote w ye a shit m ta renmen la m chita madanm mwen map chit map gade griyo. Banm di yon gwo pawòl cheri. Pa panse nèg tèt venn nan nèg gwo ponyèt nan kap fè l non cheri. Gen ti blòdè k gen lanmou lakay yo tande gen blòdè k gen gwo love men. M di konn respekte fanm.